Oditè Zouti Reparasyon nou yo, yon gwo bonswa, yon gwo bonjou pou nou tout. Kòman nou ye? Ebyen, mwen kwè nou tout nou trè byen anba pwoteksyon Papa Bondye. Ebyen, jodi a ankò, nou tounen, nou vin pote bòn nouvèl pou ou. Nou vin pote bon pawòl pou ou e nou konnen k'ap fè kè ou kontan. Sijè ke nou pote pou aswè a, Èske vyolans gen plas li nan maryaj la? Èske vyolans gen plas li nan maryaj la? Kisa vyolans la ye? Vyolans se yon moun avèk tout bon sans li. ki itilize fòs kouraj li pou kapab fè lòt patnè a soufri. Pou fè moun nan pa viv alèz. Pafwa, moun nan konn bat moun nan, li itilize vyolans fizik, vyolans mantal sou moun nan, pafwa li konn fè vyolans seksyèl sou moun nan. tou sa fè moun nan soufri e li pa viv alèz. Èske sa te dwe egziste nan maryaj la? Sè Carmelita sa w konprann de sa? Bonjou.
Bonjou pastè Fredo, bonjou tout oditè oditris kap gade nou sou rezo a ki toujou ap swiv zouti reparasyon pou fanmi yo. Pastè kòm ou deja poze sijè ou di konsa eske vyolans la gen plas li nan maryaj la. Nòmalman, efektivman jan ou defini vyolans la se sa li ye menm. Pase son moun ki gen tout bon sans li, ki itilize fòs kouraj li oubyen fòs ponyèt li pou l kapab swa menase lòt moun nan, oubyen ba moun yon seri de presyon, presire moun nan ki kapab fè ke li, presyon ke y ba moun nan fè moun nan gen domaj oubyen sikolojik, oubyen fizik, oubyen de tromatiz. Li fè eksprè pou y kapab tromatize moun nan. Men, Genyen anpil sòt de vyolans. Gen vyolans sikolojik, gen vyolans vèbal, gen vyolans ekonomik, e gen vyolans fizik, e gen vyolans seksyèl. Men sepandan vyolans lan pa rete sèlman nan sans sa, gen vyolans ke Fanm konn sibi nan travay tou, gen vyolans gason sibi tou, gen yon pakèt asèlman ki konn fèt ni sou gason, ni sou fi. Vyolans lan li pa rete sèlman non sèl way. Pase se pa jodi a non sèlman ke mo vyolans sa ap fè ravaj nan sosyete nou an. nan tout sosyete. Men se depi lontan vyolans ap fè ravaj. Avèk ki sa? Se avèk sa nou rele e rejim patriyakal la kote se papa a ki gen tout kòmandman andedan kay la. Ò nou konnen, depi yo pale de chèf e de kòmandè, toujou gen baton ladan l. Donk. Afè de vyolans, vyolans nan maryaj la, sa a li pa gen kouch li pa laden. Li fwape tout kouch, ki tou te rich, ki tou te pòv, ki tou te te lelit, ki tou te zotobre, ki tou te malere, kit ou te soti nan grann famiy, ti famiy, kit ou te fèt nan gran peyi, peyi devlope, peyi soudevlope, Vyolans lan toupatou andedan maryaj la. Vyolans lan patou, patou, patou. E se sa k fè, lalwa li menm, li pa rete konsa ap gade moun k ap fè vyolans sou moun, paske vyolans yo gen gwo konsekans negatif. sou sante moun yo, sou psichik moun yo, se kote, se sa k fè nou pale de vyolans fizik la, kote vyolans sikolojik la, kote lè moun sa fè de bagay ki pou blese entegrite moun nan oubyen diyite moun nan, lè y fè seri de bagay Kòm pa egzanp, ou ka andedan kay la avèk mesye a oubyen avèk madanm nan, moun sa w ap regle tout sa w ap regle, ou pa janm mete yo okouran, se kòmsi moun nan nan kay la pou ou, li pa gen moun nan kay la, se ou sèl k ap viv kòmsi ou mete lòt la nan yon izòlman total de tout sa w ap fè oubyen de tout sa w ap antreprann. Komsi ou menm Komsi ou pran moun nan komsi se yon plen kwen yo gade moun nan tankou se yon plen kwen yon pa vo anyen lè konsa mari a oubyen madanm nan ki ap egzèse vyolans sou lòt la li pap di w anyen li pap di w ni monte ni desann li pap ba w okenn enfòmasyon okontrè lè ou ta va bèy yon enfòmasyon Li vin komsi denatire enfòmasyon an epi pou y montre w ke sa w ap di a sa pa gen valè ou pa gen lapawòl ou pa ou pa ou pa ou pa ozye donk sa w ap di pou li a ou se pa moun ki ka bè y konsèy ni ou se pa moun ki ka di yon pawòl pou pawòl la kapab ajanse lè konsa. li fwape w moun sa a ki sibi vyolans la, agresyon sa a, li fwape moral li oubyen mantal li. Se sa nou rele vyolans sikolojik lè moun nan egzèse l sou lòt konjwen an. Pastè a te pale tou de vyolans vèbal. Se pa vre pastè? Ebyen vyolans vèbal la se kisa li ye kisa li ye menm pastè? Vyolans vèbal la se lè ke wap pran wap ba moun nan yon kalite de presyon ki fè moun nan santi ke li menm li ki fè moun nan toujou nan yon perèz ki fè moun nan toujou santi ke li pa alèz li toujou santi ke li pa alèz de viv ki vle di moun nan toujou nan yon presyon ou konprann lè sa. moun nan ap soufri de bagay sa yo. E lè sa a, sa konn koz, pafwa moun nan, kèk fwa menm si jwenn manje, li pa, li pa viv vre. Nòmalman. E pafwa menm lè moun nan al kouche, li pa dòmi vre. Pase anpil fwa moun nan kap bay presyon sa yo, se pa sa li te pwomèt li nan renmen an non. Se pa sa li te pwomèt li nan renmen an. Men kounye a, lè ke moun yo vin ansanm, kounye a, yo manke konprann kòman pou yo kapab ede lòt la, pou yo ede lòt la a viv, pou ede lòt la santi ke li nan yon anbyans. Efektivman.
Lè konsa, moun nan konn ap di moun nan move mo, de mo veksan, sa nou rele mo sal la. Sa ki pa. Komsi, ki pote atent a moun nan. Sa vle di, lè l ap vèkse w, di w pawòl dwòl, tankou sa w te ye, se mwen ki pèdi wòl mwen, ki vin ranmase w, ou pa t anyen, m a, a, lè l ap kritike w, komsi. Lè tou ou gen yon bagay swa ki te pase w lontan, swa nan jenès ou, oubyen swa pandan w avèy la, enpi kòmsi i pwan sa a kòm cheval de batay, se li a chak fwa i vle fè vyolans vèbal pou ou, i sèvi avèk. mo sa, i fè a sèvi avèk sitiyasyon w te twouve w ladenn an kòmsi se li l ba ou kòm jouman. Kòmsi lè sa a, li santi sa k bon pou li se imilye w, lè y imilye w. Donk, lè konsa, i pote yon atent pèsonèl a ou menm. Lè w wè moun sa, dèfwa moun sa konn ap moko w, moke ou, li konn vize komsi lè lap moko konsa bon li konn ale menm nan zafè relijyon lajè tande paley tande paley kman moun okap aay ake komsi pwi komsi lè lap egzèse e vyolans vèbal la li pa gen komsi nan say pa antre komsi se nan say pran plezi pouy kapab e komsi baw jouman lanse vyolans vèbal la sou ou donk dèfwa m kòm nou di nou di w deja se nan jan menm nan jan w pale i antre donk agresè ou agresez la. Li toujou vini avèk de pawòl ki pou fè w mal nan kè w, kòmsi pou fwache w, ki pou ranmase kò kè w, tòde y, pou y imilye w e menase w. E lè w tande konsa, nan maryaj sa a, se mari w la, konjwen w nan kò marye a, patnè a ke w te pran angajman ansanm avè w la, ki ap fè w sibi sòt de vyolans sa yo, pa bliye, ke ou gen menm lè lap baw vyolans la ou gen pou kouche dèyè doy oubyen ou kouche nan menm kay avèk li oubyen ou pase jounen an nan menm nan menm kay avèk li komsi ou wè vyolans ke lap fè a mo ke li diw la menm nan pansew nan mantal ou li fwape w nan mantal li fwape w nan kè donk li diw sa menm se pou li desann ou pou li imilye w. Sa ki rive leta, map di yon bagay. Lè yon moun aji konsa, daprè pou li santi l alèz. A chak fwa ou ap fè presyon sou moun nan, ou ap bat pou desann moun nan, ou ap bat pou fè moun nan viv, pa viv alèz. Men, se konprann yo pa konprann. Men son sèl nou ye, ou menm tou, ou menm tou, ou sou panse tèt ou, ou pa ladan. Menm modi moun nan, ou sa tou. Pandan ke w ap desann moun nan, men devan lasosyete w ap desann tèt ou tou. Ou menm tou si w panse ou enpòtan ke moun nan, ou pa enpòtan pase l. Nou se menm nou ye. Depi nou dakò deja pou nou te deja ansanm, pou nou marye ansanm, se yon sèl nou ye. Sè Kamelita, anpil fwa moun yo ap aji fason yo pa konprann. Yo pa konprann.
Wi men vyolans lan le pli souvan a 75 pousan se fanm yo k toujou sibi vyolans la sou pretès ke gason yo se chèf kòm nou te di nan kòmansman an se kòmandè yo ye kòmandè se kòm si se yo ki gen la dirèk se yo ki gen direktiv kay la an tèt a kay la Yo konprann ni mal lè Bondye te lè la bib di ke lòm è le chèf de la fam nan se sèlman nan nan gouvène a nan kout baton kòm si se konsa yo pran chèf la men yo pa pran chèf la nan sans ke antan ke gason se ou ki an premye anvan fi anvan fi la men tou pandan ke Ou chef la, fi a akote w, pa ka gon prezidan san pa gon minis, san pa gon vis prezidan, e lè gen minis la gen vis prezidan, yo mache de pè pou travay la fèt, enben se konsa fanmiy nan dwe ye lè yo di w se chef la, men non, andedan kay la lè gen vyolans konsa, moun sa a, li pa konsidere w kòm on madanm a pa antyè avèk li, li plis konsidere w tankou on choz, pase gen de nan tip. Pami tip de vyolans yo ke nou site a, gen sa k rele vyolans ekonomik la, gen de lè mesye a k ap fè vyolans ekonomik sou ou a, ou konprann, lè sa i kontwole w, sitou lè w p ap travay, lè w depann de li. Donk lè sa i fè w pase mizè menm, i vyolante w menm, i mouvmante w menm. Paske i konnen se nan men y mayè a ye. I pwofite. Dèfwa moun sa a, lè y konsa tou, antanke chèf la, i konn anpeche w jwenn yon travay. I anpeche w pran travay. Gen nan yo ki konn ale menm anpeche w pouswiv lekòl. Gen nan yo ki konn anpeche w menm ale legliz. Sè Kamelita, sa w di yo reyèlman sa egziste Li egziste, men kounye a bagay la sèlman grav deyò a. Se presyon an toupatou wi. E presyon an toupatou, gen fi yo tou ki ap bay gason yo tèt chaje yo menm jan. Sa ke nou sijere se pou oditè Zouti Reparasyon nou yo, pou yo pa konsa. Paske kèlkeswa fi ki ap bay yon gason presyon konsa, ebyen, Monchè, ou pa kapab di m you on bòn fi. Non, ou pa on bòn fi. E kèlkeswa gason tou ki ta va bay madanm ni presyon sa yo, ki ap trete madanm ni oubyen ki ap trete, ki ap trete l konsa, ou pa ka di w yon bon gason. Ou pa ka di w yon bon gason. Alò, nou menm, oditè Zouti Reparasyon pou Fanmi yo, si ta gen vyolans vèbal, ki ap renye, k ap fè moun soufri, k ap fè moun nan santi malgre, malgre li nan kay la, li pa moun, li pa gen enpòtans, ebyen, pou ke sa pa renye pami oditè nou yo. E si ke l ta va renye, men, se pa yon bagay pou ap kontinye fè, paske lè se m di w yon bagay, si w aji konsa, w ap fè patnè w la soufri, e, e lè se m di w yon bagay, lè w ap fè patnè w la soufri, ebyen sa w ta dwe jwenn de moun nan ou pap jwenn li epi lè wap fè l soufri tou di m sa w vle moun sa li pa gen menm kè ke li te gen pou ou oparavan mezanmi oditè zouti reparasyon nou yo pou fanmi yo evite vyolans nan fanmi nan. Wi.
pou nou ajoute a vyolans ekonomik lan, pa egzanp moun nan konn se li ki gen monopòl lajan an nan men. Yn fwa tan i fin egzèse vyolans vèbal la sou ou, yn fwa tan ke i fin egzèse vyolans sikolojik la sou ou, i konn deside pa ba w lajan. I konn deside tou. swa move sou ou swa baw lajan trè ta oubyen tou li ka entèdiw al travay kòm nou te di a donk li ka anpechew kòmsi sou pretèks ou gen lòt gason kòmsi an menm tan lap egzèse vyolans sou ou li gon sòt de jalouzi tou ki antre ki antre nan bagay la sa fè li vin pi vyolantew li pi mouvemantew epi saw tande la a. Se pa ti koze. Men, nan sans sa, sa ki pèmèt tou sa yo, ke y fè vyolans ekonomik sa a sou ou, e se, pafwa, gon bagay ki rele efè de relasyon de pouvwa, de pouvwa dezekilibre, se kòmsi, lè m di w, y fè pouvwa dezekilibre a sou ou, Iran nou komsi ou ou pa ou pa depan ou pa gen depandans ekonomik epi lè sa li menm se li ki gen eh ki gen tout monopòl ekonomik la nan men donk i deside fè w soufri avèk tout sa komsi m ta di w ke tip de vyolans sa li plis ve mete mete dam nan moun sa a nan yon sitiyasyon de depandans total. Se li ki pou ap ba w ti monnen, si jodi a li pa vle li pa ba w, si jodi a li pa kapab, li montre w li pa gen lajan, e pou fi yo tou, se pa sèl pou gason yo, li a 75 pousan laka fi yo, men li a 25 pousan laka gason yo tou, gen de lè. Se fanm yo k ap egzèse e vyolans sikolojik, e vyolans fizik, e vyolans ekonomik sou gason. Bon, lè w tande se fanm yo k ap egzèse vyolans la menm, yo prèske fè gason an tounen timoun, kòmsi se timoun ki ret ak yo. Lè konsa, yo aji an mèt e senyè oubyen an mèt e mètrès. Sa fè lè w depann de moun sa a, li vin vyolan anvè w, li agresif, e li gen posibilite pou li aji san i pa gen krent kòmsi pou i fè w nenpòt sa i vle, kounye a se lè sa a atò l ap vin devlope sa ki rele vyolans fizik la sou moun nan. Donk nan sans sa a, lè i fin gen pouvwa ekonomik li egzèse vyolans ekonomik la sou ou, kounye a l apre la se pa eta pi pwen yo, l apre vin nan vyolans fizik la. E vyolans fizik la li menm kòman li defini? Se lè moun sa a ap bat moun nan, li maltrete l, l ap bay kalòt, kout pye, kout pwen. Hum! Lè sa li bat li avèk tout moun nan ak tout sa l twouve. Gen de lè, moun, gen de seri de gason k ap. egzèse vyolans fizik la sou madan ma yo, yo ba yo menm kout pye anba vant wi, e lè sa sa w konprann, sa w konnen, gen madanm tou ki konn pran bwa, pran, pran pya yo tou menm jan ap pyetine mari a, jete atè pyetine y, bat li, ou konprann, lè sa y bat moun sa san rete e ki konn tou. Depi epòk la rive, moun sa konn, si se fi, li konn gon seri de kontizyon, sètadi gwo boul nan, gwo boul nan fontenn, oubyen li gen mak nan kòrèy, oubyen tou lè se anba, anba ti vant ke moun sa egzèse vyolans fizik sa, li konn gon seri de e mo, de bagay ki fòm anndan, anndan vant fi a, ki konn fè. I pa ka fè pitit. Ki konn fè tou. I konn a chak fwa ke lè a rive, i gon doulè san sès. Donk, nan sans sa, nou menm nan zouti reparasyon pou fanmi yo, nou di konsa ke 2 moun ki rete, youn pa timoun a lòt. Donk nou pa ka egzèse vyolans sou moun. ou granmoun, moun nan granmoun, donk gon jan granmoun trete granmoun. Se pa vre pastè Fedor? Se nòmal paske
si ou marye ansanm avèk moun nan, moun nan responsab pou ou menm ou responsab moun nan. Se konsa tou ou dwe pwoteje moun nan, moun nan dwe pwoteje ou. Tou sa ki ou konnen ki ap bon pou ou se pou konnen ke li ap bon pou moun nan. Si w konnen yon bagay p ap bon pou ou, li p ap bon pou moun nan tou. E sa k fè, vyolans li menm, ki sa li pote kòm rezilta? Li pote soufrans, li pote maladi. Pa egzanp, gon kalite de moun ki al fè operasyon, se vyolans. Se vyolans. Gon kalite de moun ki gon doulè tout tan ap mache nan doktè. Pafwa se yon se yon sòt de vyolans ke madanm nan oubyen mari a li te egzèse sou lòt la. Ebyen mezanmi si nou ansanm nou dwe viv tankou mari ak madanm. Mph nou dwe gen kè sansib yonn pou lòt. yonn dwe pwoteje lòt, fè nou konnen ke si nou ansanm, nou la pou nou viv, men nou pa la pou fè lòt soufri, pou bat lòt, pou maltrete lòt, pou fè lòt pa ka viv. Ebyen, oditè Zouti Reparasyon pou Fanmi yo, si nou te konn ap viv konsa ankò mezanmi, Rale e fon reflechi pou nou kapab wè ke sa pa p pote yon bon rezilta ni pou yonn ni pou lòt. Dènye vyolans nou gen pou nou defini la avèk ou a, se sa k rele vyolans seksyèl la. Vyolans seksyèl la li menm, adje, se lè w fòse madanm ou oubyen mari w pou l al nan relasyon avè w san konsantman. Se lè w kontrent moun nan. Oubyen ou menase l. Oubyen ou sipriz li. Lè w sipriz la, gen moun ki konn ba moun 2 pye kole. Gen moun ki konn tann ke madanm nan nan fo somèy an, anwo kabann nan, li detire tout sa ki anwo madanm nan, epi li fè vyolans sou li. Non! Petèt m konnen gen moun ki ka di konsa, M marye ak madanm mwen, m se e e i kouche dè adwo m, i kouche dè adwo m se pou mwen m ye, nenpòt lè m vle, sa pa gen vyolans laden l? Non i gen vyolans laden l, paske bagay sa a pou fè l, i gen konsantman laden l, i gen konsantman, e lè n ap fè l avèk konsantman, kòmsi nou jwenn favè laden l, nou jwenn rejwisans laden l, pase. Mezanmi ke lonvè you non nou di sa toutan nan emisyon nou an fok ou prepare lajounen w pou solèy kouche w ou pa ka tout lajounen w fin joure moun nan w fè vyolans sikolojik sou li ou fè vyolans vèbal sou li ou fè vyolans ekonomik sou li epi ou ou kounya ou ap tann ou fin fè vyolans fizik la sou li, epi kounye a wap tann nan aswè pou fon lòt vyolans sou li, sak rele vyolans seksyèl la. I pa bon. E depi yon moun, ou fè sa menm si w marye, menm si ou ta va viv an konkibinaj avèk moun nan, se vyòl yo rele. Ou ap wè y di, vyòl pa gen san, gen vyòl san san tou. Gen vyòl san san. Donk lè w vyo, lè w pa vle kite moun nan, se pa konsantman, e kòmsi nou konsanti, depi lajounen te gen bèl ti pawòl, depi lajounen te gen yon viv ansanm. Epi kòmsi se avèk fraka ou vle kon solèy kouche pou kapab e e e Sèvi ak moun nan. Ou aji an matadò su pèp komsi se ou, ou twouve w twò siperyè, ou komsi y pa alawotè, y pa, y pa, men se madanm an w kanmenm ye. Ou aji de fason gwosyè avèk li tout lajounen, oubyen ou aji de fason gwosyè avèk li. Gen de fi fi ki. tèlman otoritè, ki tèlman kòmsi santi yon jan, epi konn l ap mal avèk, viv avèk gason an, ba gason an baton, epi konn l aswè, epi li plonje anwo moun nan. Non! Sa pa fè sans. Men, menm zannimo ki zannimo yo gon fason de fè. Bon, mwen m pa janm wè zannimo ap goumen, ki de menm nati ap goumen. Epi lòm nan, se li ki egzèse tout kalite agresyon, tout kalite e e e vyolans. W ap tann kòl aswè, ou vin monte cheval ou oubyen bourik ou san donte. An, ak fòs vyolans. Enben lè sa a, ou konn kòman sa rele? Vyolè w ye. Sa rele vyòl. Ou wè menm menm nan la menm la bib di fòw trete madanm nan janw dwe trete y la tankou on être komsi ki mande reverans ki mande pou trete y avèk desans sou egal li 1 Pyè 3 vèsè 7 wap wè sa y di donk an rezon de tout definisyon sa yo. Nou kapab di ke vyolans la andedan kay la vin tankou yon mal k ap wonje sosyete a, k ap wonje fanmi an. Epi lè fini, li tankou vyolans la kounye a li anndan fanmi nan, li vin tankou yon dife, ou konprann pastè, ki limen andedan yon chabon, kon w ap fè yon fou chabon. eh, wap fon fou chabon epi ou mete bwa yo, ou mete fèy kouvri wap ba wap ba chabon dife pou li tounen wap ba bwa a dife pou li tounen chabon e poutan gon van de vyolans ki antre anndan anndan anndan touf chabon sa lè w lè w gade E chabon I tounen sann. Donk lè I tounen sann konnye a, ki konsekans I ba w? Ou pa gen chabon, ou pa gen anyen non. Enben se konsa vyolans la ye nan fanmi. Ou travay pou granmesi. Enben se konsa vyolans la ye anndan fanmi nan. Lè w ap fè vyolans la toutan, toutan sou madanm nan, toutan sou mesye a. Donk. Lè sa a, li vin gen konsekans. Li pa bay ke lòt konsekans ke tribilasyon pou timoun yo. Tribilasyon pou timoun yo. Epi lè konsa tou, ou wè moun nan, w ap mande, se pa eta moun sa w te konnen, ou demere konèt moun nan, li tèlman. ap soufri de vyolans ke yap fè sou li, li yo tèlman agrese y anndan kay la, donk ou demere konèt moun nan, e sa w tande sa a, sa k rele vyolans la, li pa chita sèlman yon sèl kote non, kòm nou te di depi o, kòm ou te di depi o, oparavan, li nan tout kan, li nan legliz, nan moun legliz, li nan tout relijyon, Nan tout gran gran gran gran lakou ou pa ta panse vyolans la la, bon vyolans la nan palman y la ka prezidan y tou pa tou vyolans la. Donk nan sans sa a chak moun ki nan fwaye depi w ap sibi vyolans tip de vyolans sa yo ou pa fèt pou w ap tolere moun nan k ap vyolante w la. Ou pa fèt pou tolere. Paske nan vyolans, vyolans, vyolans, vyolans, vyolans. Lè sa, gwo dènye jou pap gen vyolans ankò, ap gen lanmò. Donk li enpòtan pou moun k ap suiv nou sou rezo a, k ap suiv zouti reparasyon pou fanmi yo, pou nou chèche yon lòt mwayen pou nou ka viv. pou nou sispann fè vyolans yonn pou yo yonn sou lòt paske m kwè chak ane apepwè de 250 milyon e moun kap sibi vyolans apepwè 250 milyon moun kap sibi vyolans nan le mond antye donk kelke swa kelke swa fòm ke vyolans la vini li pa gen plas li nan fwaye yo. Vyolans la pa k bay kenn rezilta, ke se vyolans ankò y anjandre, se kòmsi m ta di w son wou bisiklèt k ap k ap vire, depi w fè vyolans la, vyolans la prale sou tout liy nan, l ap retounen vin jwenn ou ankò.
Se sa, sè Carmelita, lè nou gade vre, sosyete a, e lè nou gade nan fwaye yo, nan lemond antye, se vyolans kap fè la lune e nou konnen tout depi gen vyolans yon kote pa fwa moun nan kòm ou di lè w fè moun nan soufri soufrans la ap vin jwenn ou humm lap vin jwenn ou e lè w fè moun nan soufri kèlke swa fason an li te mèt vèbal li te mèt fizik li te mèt sèksyèl lap vin jwenn ou men e poutan si nou itilize lanmou Lamou nou tout ap viv de li. N ap, n ap, l ap gen kè kontan. L ap gen lajwa. Lè sa a, moun nan ap santi li viv tankou moun. Moun nan ap santi li menm li yon moun. Moun nan ap santi moun ki bò kote l la li bay valè. Ebyen, oditè nou yo, An nou veye pwazon sa. Vyolans se yon pwazon li ye nan fwaye yo ki ka detri tout yon kominyon, yon bon relasyon ki ka detri, ki ka detri nou. E yonn nan bagay ke nou dwe note, timoun nou yo, y ap swiv egzanp de nou. Y ap swiv egzanp de nou. Si nou bay timoun yo bon mach, ebyen se li y ap pran. E si nou ba yo move mach se li yap pwan. Gen fi ki pa konnen koman pou yo viv avek mari yo yo konnen se yon timoun li ye se paske nan kay ke yo soti a manman an se konsa li te konn trete papa yo. E gen gason tou ki ap trete fi yo konsa se paske Nan kay ke yo soti a, mari, papa yo se konsa yo te konn trete manman yo. Men moun sa yo, yo pote kò gen, jwenn zouti reparasyon pou fanmiy yo. Men ou menm ki gen tan jwenn zouti reparasyon pou fanmiy yo, ou ka refòme tèt ou. Se pou ou wè lè w aji konsa, ou menm, ou menm tou plis soufri. Wou menm tou, lè w ap pral prezante devan madanm nan oubyen prezante devan mari a, menm wou menm ou pa santi w alèz, ebyen se sa doulè a l ap retounen vin jwenn ou. Oditè nou yo, koute videyo yo, repase pawòl yo. Kote nou wè nou merite korije, korije tèt nou. L ap pi bon pou nou, n ap viv pi byen, n ap viv pi alèz, n ap viv plis an sante. Sè Carmelita, di moun yon pawòl pou kite yo non. Bon,
pou nou fini videyo nou an jodi a, zouti reparasyon pou fanmi yo ap di nou, jodi a wou se bouwo, lòt la se viktim, men mete nan tèt ou, demen, viktim nan ka vin bouwo. se ou k viktim. Donk, sou pawòl sa, nou evite tout moun k ap viv an koup yo, tout moun k ap viv nan maryaj yo, ki tou rete nan konkibinaj, ki tou nan maryaj, evite vyolans la sou kèlkeswa fòm li ye a. Paske vyolans la, li pa. yon bèl bagay pou moun k ap viv ansanm yo. Li pa yon bòn aksyon tou pou timoun k ap gade nou. Li pa yon bòn aksyon pou fanmi nou antre ladan l lan, ni pou vwazinaj ki akote de nou an. Evite vyolans, paske vyolans mennen vyolans. E lè vyolans mennen vyolans, kèlkefwa vyolans konn chanje. an lanmò. E nou konn wè, kèk moun komèt enfidelite, se konn vyolans ki pèmèt moun sa komèt enfidelite. Paske, lè w ap vyolante yon moun toutan toutan anndan yon kay, lè li vin soti deyò li jwenn yon moun k ap trete l yon lòt fason, sa w wè m di w la, l ap vin febli. menm si s on moun ki te gen bòn konduit, l ap tonbe anba enfidelite. Pou nou bloke sa k rele enfidelite a, se kòmanse pa chanje fizi nou depòl, evite vyolans yo. Pastè.
Mèsi anpil paske w t ap koute nou avèk anpil atansyon. Pa bliye abòne sou chanèl la. Like video yo epi pataje video yo mèsi anpil bòn sware nan non Jezi. Babay.